Monchè konpè zobo yon bèl ide w bay la wi men mwen menm jan m wè chili a ye la m pap rete non mwen m gen plan meksik mwen menm tou m gen plan meksik la tou men m pa gen kòb ni mwen menm tou m pa gen kòb so en ta fè la e wout la wout la konte an nou fon plan ey nèg gen lè kèk koup la w k ap mare sou do m nan kay la la a kòman moun toujou ap ranse sa w t ap fè dèyè a la. Ah ou konnen bagay yo pa bon. Monchè ou pat la, ou pat la, ou pat la, tou esplike misye plan. Monchè m gen pwogram pou nou. Men sa m vin di nou mesye. Jan m wè Chili di la, mwen menm mwen gen enfòmasyon pou m ta lage m Meksik. Ou fin pale!
Mwen menm tou. Ou fin pale!
Bèl ide.
Bèl ide.
Pou n ale Meksik, ak ki kòb? M pral ba w. Tande, m pa gen kòb.
Konpè zobo pa gen kòb bon ou menm tou m gentan konn ou grapyay wi. Frekan terresant wap di m grapyay m gen plis moun dèyè m pase w. A baz m pa fè diskisyon avè w chita ann brase ide bon mwen pwal fè nou pati m konnen w gen yon toro la ki rele yon grandon bòs ya la ki rele

Pou n rive sou mis, nou konnen kounya moun ka pote moun. Bon, m sonje nou an kounya.
Misye rele Brookson. Ok, Brookson. Konpè Brookson. M rekonèt misye. Ey, nou pa pran pil tan.
Non, men sa n ap fè. Rapid. Nou konnen moun pa prete moun kòb pou plezi. Yes. N ap fè yon plan.
Nou pral di misye n ap fè yon boulanje. Paske misye se nèg ki renmen nèg. Misye se nèg ki renmen nèg k ap fè efò.

Jodi a m pa konnen konbyen moun ki ka vin nan biznis la vin pran eskont pou ki m gen yon kòb la m ap bay li a 50 pousan epi e sa k vini a 50 60 pousan sèlman fò yo vin avèk papye tè papye kay ata moun yo bezwen yo sa k gen pitit yo m ap yo mèt vin avèk m ap eskonte yo e vini pou yo bay kòb sa m gen m retire l pou m kòb cho k nan men m.

Ey Nou menm met kanpe la se avek Nou ye tout sa Nou di nap dako chef la wi m vin isit la la ki problem ou ou konn depi lontan m rekonet ou kom grandon mennen 3 neg sa yo bò kote w la m bezwen ti kob prete poun fon biznis wi.

Anben kounya mesye sa yo se 2 bon zanmi m se nou 3 nou vle fon biznis antre 2 nou 3. Anben yap prezante w. Mwen menm se kabrit mwen genyen mwen te gen yon douzèn kabrit mwen te achte. Pandan m pran nouvèl y ap prete kòb isi pou n fon biznis, mwen tou vini mwen bay pate kabrit mwen. Men kot ka, kote ou gen kabrit yo menm? Kab, kabrit yo pa rete, kabrit yo pa gade san tè. Kabrit espesyal yo. Wi, kabrit espesyal men fò, kote yo gade a, fòk gen tè la ak mèt tè a. Bon, tè a se
gran don gran papa.

E Yo dim ou se yon grandon nan zòn nan, bon kòm Konpè Sifrano di w li deja, nou vin la pou nou wè sa w ka fè pou nou. Wi m ka fè yon bagay pou nou men mwen fò m kòde ti Flo. Mwen menm e Mwen menm e Epi papi a non, wap gade resèt la. M plen kochon nan bouk la. Anba paspò wi.
Sa vle di se tèlman kochon yo maledve m pa vle pran lari avè yo. Mwen menm se yon papa kochon.

E ou menm?
Yon milyon desan m ap bezwen. An tou se yon twa milyon twa san, yon milyon desan, yon milyon, twa milyon sèt san mil. M pa gen pwoblèm. Yes! Sa va wi?
Yeah!
Bon, sa m ta fè pou nou la, fò m nou. Sa se paspò.

E mwen yap bay li lap ban nou pa nou la move. Banm pa timoun piti yo li ka ban pam nan. Vòlè. M konn ou. Ou milyon 3 san. Yes. Ou milyon 7 san.
Yes.
Kòmè ou te vin an dezyèm pou a pran kòb paw la. Ou milyon 2 san.
Merci konpè.
Ou meyè ui sa. Mèsi wi gras Ay! a Mona nou pa Gade wè mwen bliye menm. sa lè la.
Genyen mwen respè paske de map gade map tèlman plen moun isit la la epi bèl bagay. Bon se yo epam nan wi. Ebyen nou pa rete non. Nou pa rete nan shop la.
Mèsi.

Gade, nou se de kouve kou bezwen san manje wi. Mwen san ale nou. Men si tou dwat. M'a konn nan rans.